Salut salut salut fanatik JB Acting Academy yo Jodi a se yon plezi pou nou e pote yon nouvo video pou ou e pa bliye e non pam se Franky Jean Baptiste zanmi pa w lan. E jodi a nou akonpanye yon zanmi ki se. Non pa mwen se Jocelin Desilien. Se yon plezi jodi a Jocelin pou nou kwaze epi pou nou kapab poze w kèk kesyon sou sitiyasyon peyi sa a ki se Repiblik Dominikèn. Men anvan tou, ki kote ou soti Ayiti?
Bon, nòmalman mwen salye chak Sipèbranche E tout fanatik JB Academy ki pwal gade video sa a. E janm te di deja non pa mwen se Jocelyn Desilien. Mwen soti Ayiti nan yon zòn ki rele Montorganize. Pli presizeman e sou Wanament e se la ke mwen soti. Trè byen, trè byen, trè byen Jocelyn. E nou rankontre an Repiblik Dominikèn aktyèlman la nou nan kapital la. Kapital la ki se Santo Domingo. Ki kote w ap viv nan kapital la? Bon, nòmalman,
mwen abite nan yon zòn nan kapital la ki rele Los Praditos. Los Praditos, trè byen.
Kòman sitiyasyon an ye? Ki sa w fè pou w viv an Repiblik Dominikèn? Bon, nòmalman, mwen menm, an swa. An Repiblik Dominikèn, ki sa ke m fè? Dabò, mwen menm, m son jèn etidyan. O, trè byen. M ap etidye nan Inivèsite Universidad OIM Dominicana. Ok. E mwen ap etidye. Mwen se yon òm, mwen marye, mwen gen de pitit. Epi mwen travay, epi mwen fè biznis tou. Trè byen, trè trè trè byen, sa vle di, pandan ke wap etidye an, ebyen ou fè biznis, sa vle di ou sou kont tèt ou, sa vle di, nou te ka poze w kesyon sa antre parantèz, ou sou kont tèt ou, pa vre? Efektivman.
Ok, ou marye, ou sou kont tèt ou, trè byen, trè trè byen, bon bagay. E pou ou menm, kòman vi a ye an Repiblik Dominikèn? Eske se yon vi ki chè? Eske vi a se yon vi ki amelyore, ou kapab viv ladan l kèlkeswa jan sa ye? Oubyen eske. Vi sa a, li li mwen chè pa rapò avèk viv ki Ayiti a. Bon, nòmalman, pou m kapab opine sou pwen sa a, e m kapab di se yon vi ki trè trè chè. Ok.
Men, e konparativman ansanm avèk Ayiti, se nètman diferan pase ou konnen e isit e Repiblik Dominikèn, e si n ap konpare l. avèk Ayiti. Pa bliye tout pwodwi nesesite yo, premye nesesite yo, e Ayiti itilize. Se isit la yo pran yo e se isit la yo achte yo. Se sa k fè, imajine w, yon moun kapab, pou l rantre achte Sendomeng, fòk li achte peso. Depi nan peso a pou l achte, li deja gen yon pèt ki fèt. Pase, imajine w, To yo vann peso a se pa menm to moun nan pral achte li ok koulye la lèl t vin achte pwodwi sa poul rantre ansanm avèl an ayiti gon bann bagay ba enpo fòl peye gon bann taks poul peye sa vin fè ke pwodwi a vin pi elve pa rapò de sendomeng ok paske isit lèw achte pwodwi ou pa nan peye bagay sa yo ou just pran afè ou itilizel san pwoblèm. Kòb ou touche nan travay ke ou di ou fè a, èske li sifi pou peye lekòl, inivèsite ou, pou ou manje, pou peye kay, ou di ou marye, pou pran swen fwaye ou? Bon, nòmalman, m kapab di, kòb mwen touche a, li pa reponn a san pou san. Men, anfèt ke, imajine ou, lè ou se yon etidyan, Ou di mwen ou se ayisyen ou sipoze fè tèt ou travay dabò e ou pa sèlman depan de yon salè wap touche le mwa men ou sipoze trè kreyatif nan sans sa ou sipoze ap kreye ap envante an menm tan tou de manyè e ou kapab gen yon ti kòb ekstra ki rantre pou ou e pa kont sa ke ou salè ke ou rantre le mwa. Li kapab, e ou kapab ajoute l ansanm avè e salè ekstra sa ke ou genyen an. Sa vè ke pou e li yon ti jan ou vin e pi amelyore fason de vi a. Pi amelyore. Trè byen, sa vle di ke e malgre w ap travay, w ap etidye, men gen lòt ti bagay ekstra a ou ka antreprann pou kapab e reponn avèk bezwen yo. Egzakteman. Trè byen, trè byen.
E Ou konnen w al w al lekòl, w al nan travay ou tou. E nan sans sa a, èske se transpò piblik la ou itilize oubyen ou itilize taksi pou ale pou al fè pati ou? Bon, nòmalman, odebi, m te konn itilize transpò piblik yo. Ok. Pa egzanp, prenons le cas, m konn pran Onsa a, m gen dwa peye gwagwa, mwen gen dwa peye moto tou. Ok, trèzenpòtan.
Men, men aktyèlman la. E mwen genyen pwòp veyikil pa m. Si mwen bezwen deplase pou m al nan travay mwen, pou m al lekòl, pou m al kenpòt kote, mwen pa itilize jan de transpò sa yo ankò. Trè enpòtan, trè enpòtan.
Wi, sa vle di, ou wè la a, sa a, chaj sa a, li vrèman soti sou ou paske si se transpò piblik ou ta pral itilize, Si ta pa ekzanp ou tap di taxi wap wap fè yon aplikasyon ou wap fè yon demand sou pou Uber ou tap pran plis tan e si se transpò e leta ou ta pral itilize ou tap bezwen al kote stasyon an ye pou pran machin pou rive a aktivite ou piske kounye a la ou gen pwòp transpò prive ou la li bokou plis fasil pou ou e pou ou soti de yon pwen a yon pwen trè enpòtan e ou fè yon bèl efò mwen felisite ou e ke Bondye miltipliye efò sa e pou fè plis efò toujou epi pou plis bagay vini an avantaj ou. Lòt kesyon map poze w e konbyen tan w gen wap viv an Repiblik Dominikèn? Bon nòmalman e si m kapab e banm wè m kapab di m gen apeprè de 15 a 16 an Waw ou gen anpil tan depi map viv e Repiblik Dominikèn. Ou gen anpil tan ok parapò avèk kantite tan ou gen wap viv an Repiblik Dominikèn la kòman relasyon w gen avèk dominiken yo? Bon nòmalman relasyon mwen se menm avèk dominiken yo. M vrèman gen relasyon entim ansanm avèk dominiken pa rapò moun mwen frekante tankou nan inivèsite, nan travay mwen epi tou nan katye kote m ap viv. M vrèman gen yon vi ki vrèman vrèman entim ansanm avèk yo. Majorite dominiken de fwa yo trè trè senpatik ok ou konprann. Sa vle di se pa tout ki trete moun mal. Non non de fwa gen ayisyen ki konfond de fwa yo di dominiken mal a mwen menm pou mwen menm an swa m pa jeneralize pou mwen menm dominiken Majorite dominiken m frekante yo se trè trè trè trè trè bon moun. Yo ok, men yo pa janm soufri diskriminasyon tankou yo wè w la yo gade w mal, yo pale mal avèk ou, yo le plus souvent yo konn ap di Haitiano al nan peyi nou tout sa yo ou pa janm ou pa janm soufri. Bon nòmalman dèfwa ou kapab jwenn li. Ok. Pa egzanp prenons le cas ou gen dwa monte yon machin la epi yo ouvè yon deba, yo gen dwa pale. Yo gen dwa pale l. Men yn fwa e ou menm ki konnen se ayisyen w ye, dè fwa gen dè pwopo moun nan ap di li blese w, èske w konprann? Men an swa ke e majorite dominiken mwen fè frekantasyon ansanm avèk yo, m poko janm jwenn sa. M poko janm jwenn sa. E pi se de moun. Sivilize ok. Sivilize ki fè m konfyans. Ok. E pa egzanp, m kapab di majorite dominiken m gen relasyon ansanm avèk yo, yo regade m plis pase manman m ki fè m. Waw waw. Ou konprann m kapab di. Ok. E mesaj m te kapab voye pou tout ayisyen an jeneral. E ki ap viv nan tè sendomeng la. Mesaj sa se respekte tèt ou dabò ok se lik premye pase lè w respekte tèt ou moun nan pwal respekte w pa fason ou respekte tèt ou ou pap fè kenpòt bagay eske w konprann imajine w e ou se ayisyen peyi w pa bon yo trete w tout kalite bagay wa viv nan peyi yon moun Dabò, si wap sòti nan lari ou sipoze konpòte ou, konfòme ou tankou yon moun sivilize kap sòti, pa konfòme ou tankou yon delenkan ki nan lari tankou moun nan pa egzanp ou gen dwa wè moun nan pantalon sou boudal se pa nòmal epi ou pa nan peyi ou, ou pa nan peyi ou pa egzanp moun nan pafwa li gen dwa pwal travay la fason li sot travay la. Ou pa ou pa ta bezwen wè kote l sot travay non, si se nan konstriksyon l sot travay non, men fason li ye a, li gen tan demontre w ke moun sa a li soti travay nan konstriksyon. Ou konprann? Sa se yon mesaj tout Ayisyen k ap viv Sendomeng dwe fè. E, pa egzanp. Si w al nan travay la la, ou mache ansanm avèk ti savon, ti deyodoran, lè w ap retounen lakay ou. Pèsòn moun lè w ap rantre lakay ou, yo p ap bezwen konnen si se nan konstriksyon ou sot travay. Trè enpòtan, trè enpòtan, trè trè enpòtan. Ayisyen nou tande, konpatriyòt mwen nou tande, m espere ke n ap mete sa an aplikasyon. Epi lòt mesaj ankò m ap pote pou Ayisyen. malgre se yon bagay ki trè trè difisil pou kapab chanje lakay ayisyen, ou kapab wè la, ou ka fè biznis, kenpòt sa wap fè a, kote wap wè etranje e sipòte ou, li difisil pou ou kapab wè yon ayisyen antanke ayisyen pou l kapab sipòte ou, ou konprann,
okontrè, dèfwa ou kapab. ap fè mwa ou ap kreye mwayen pou kapab evolye lè ayisyen menm ayisyen parèy ou yo menm yap bat yo kraze ou pou kapab tonbe pou yo kapab elimine ou se yon bagay ki trè trè negatif lakay ayiti e chak ayisyen yo sipoze kite paske rive sitou la a an repiblik dominikèn nou wè kòman bagay yo ye e boutik sou boutik kòlmado sou kòlmado. Epi youn pa rayi lòt. Youn pa rayi lòt. Ou antre w al achte nan Colmado sa a, e ou pa ou pa jwenn sa w bezwen an, nan ou a jwenn li nan lòt bò a, epi lòt la pa gen pwoblèm avèk sa. Epi Ayisyen menm ou pa ka viv bò kote yo. Men pandansetan, e si yon Ayisyen ou ta gen yon biznis la, e prenons le cas, yon lòt Ayisyen vini, li mete l tou pre a, sa w tande a, se pwoblèm. Se pwoblèm. S on kaskèt chinwa. Ou gen dwa wè la. Li gentan ap maniganse la pou l al nan bòkò, pou l mete poud, pou bagay. Ou konprann? Sa se yon mantalite ki pa bon. E se si nou sipoze chanje sa, e m ap di nou sa, tout tan Ayisyen pa chanje konpòtman sa yo, rayi frè parèy yo, n ap wè nou p ap janm ka pwogrese. Lòt kesyon m t ap poze w, e èske tèm imigrasyon an li pi bon pou plenn? Kòman sa ye nan tèm imigrasyon? Bon, nòmalman nan tèm imigrasyon an. E m kapab di e pratikman li pa banm pwoblèm, li pa afekte m. Ok, pase sa vle di ou legal isit nòmal? Mwen legal, mwen legal e mwen mache nòmal, mwen travay e m pa gen oken pwoblèm ansanm avèk e sa. Trè enpòtan.
Lòt kesyon m t ap poze w, e ki, ki, ki de rezon ki majè ki ka fè w al viv ann Ayiti? Bon,
E nòmalman pou m al viv an Ayiti, se yon bagay ki vrèman difisil. Paske imajine w, m kapab di mwen soti an Ayiti, e depi jèn, a laj de 16 an je kwa, E mwen antre sendomeng e m kapab di jeneralman sendomeng se la mwen fè tout e aktivite mwen se la mwen stabilize m depi kelke ane e pa rapò de konjonkti peyi a an ayiti jan bagay yo ap evolye a e li pa bay yon moun gou vweman pou ta ale yon moun e antanke ayisyen ou konnen ou se vwe ayisyen ou renmen peyi w Ou ta renmen pou peyi ou chanje. Men nan ka sa, pou mwen menm pou m ta retounen al viv, al stabilize m an Ayiti, fòk ta gen sekirite, fòk e yon seri de bagay leta an swa ta pran chaj de yo. Minimòm fòk ta gen limyè 24 sou 24, menm si l pa 24 sou 24, menm se yon douzèt de tan. Limyè oubyen 18 è de tan limyè yon moun genyen e ou jwenn dlo ou konprann ou jwenn sekirite mwen panse se eleman sa yo depi mwen menm m ta jwenn yo m pa gen pwoblèm pou m al viv Ayiti. Trè byen, trè trè byen.
Epi pou nou finalize, pou nou finalize, e pandan w ap viv isit an Repiblik Dominikèn e si ke ou ta jwenn yon opòtinite e sa vle di pou al vizite yon peyi ankò pou al fè eksperyans yon lòt peyi, ki peyi l t ap ye? Bon aktyèlman la mwen menm an swa e m pa bay tèt mwen pou m te kapab al nou lòt peyi pou m al rete mwen gen dwa fè demand viza e mwen ale nou peyi legal Mwen vizite l mwen fè 2 semèn, yon mwa, mwen retounen la. Ki peyi l tap ye si se Etazini ta konsa?
Bon nòmalman ki peyi m tap ye aktyèlman la kenpòt peyi, kenpòt peyi Kanada, Etazini, Lafrans m gen dwa ale men se pa pou m al rete ditou, m pa pral rete pou m fè anpil tan paske la Sendomeng la mwen gen tan stab la m gen madanm mwen, m gen pitit mwen e se si ke. M p ap deplase pou m kite pitit mwen, pou m kite madanm mwen dèyè epi pou m al nan yon lòt peyi pou m fè de, twa, kat ane pou m kite madanm mwen, pitit mwen ap soufri. Trè byen. Depi ou gentan nan yon peyi, ou gentan legal e ou stab, ou gen biznis oubyen ou gen travay ou e ou wè vi a pa tèlman dwòl, pa sakaje tèt ou al nan lòt peyi paske lè w al nan lòt peyi a se rekòmanse ou pral rekòmanse. e pandan lè w gentan konn tout sistèm nan e ou gentan konn tout ti kwen gen anpil bagay ou kapab fè pi rapid ke lè w al nan lòt peyi m pa di al nan lòt peyi a pa bon non men se rekòmanse ou pral rekòmanse e si w ta gen yon dènye mesaj ou tap pote bay moun yo kisa l tap ye? Dènye mesaj mwen pou tout moun ki pral tande videyo sa. e tout ayisyen an jeneral ki pral gade videyo sa a, se inyon. Ini nou ansanm. Toutotan nou menm ayisyen nou pa ini nou ansanm, e pa gen oken, oken, oken etranje k ap gade nou tankou moun. Sitou pou sa k ap pase ann Ayiti aktyèlman la. Se mete tèt nou ansanm, se mete tèt nou ansanm. Pa di ou gon ti pwoblèm ansanm avèk frè sa la e pou w gentan kou reyaji avèk emosyon pou di se elimine pou elimine frè sa pou w santi w nòmal, pou w santi w byen. Se rejwenn moun nan ou gen ti pwoblèm ansanm avè l la, chanje sa nou genyen an, pase nou fèt, Bondye. kreye nou menm lòm, li fè nou pou nou kapab viv byen, pou nou kapab viv e de moun ansanm avèk moun, men pa Bondye pa t kreye nou pou n kapab viv tankou jan m wè anpil ayisyen ap viv la ou konprann, ayisyen la jodi a li gon ti pwoblèm ansanm avèk lòt la la e li pa eseye retranche sa yo genyen bagay la te gin dwa on ti. Ti bagay konsa wi li pranl li moutel li fèl gwo lèw gade lè sa li gentan al nan bagay satanik lèw gade se kout poud anfen
se vrèman grav se vrèman grav men ayisyen nou tande alò e mpanse si chak ayisyen pran konsyans. M panse Ayiti jan l ye la, n ap gen yon bon peyi e n ap gen yon peyi ki kapab pi bèl ke Sendomeng, ki kapab pi bèl ke ni Etazini kote yo ofri nou kòm paradi a. Se sa sèlman m t ap di. Mèsi, mèsi moun mwen yo, nou tande, m pa gen plis m pral ajoute, sèlman. E sa pou nou gen pou nou fè se linyon fè la fòs e si nou aksepte linyon fè la fòs sa se sur et certain nap fè bagay ke anpil moun pa janm fè. Nap wè nan lòt videyo, ke Bondye beni nou. Tchaww.